Men jounen jodi a anpwen prezidan mandò preske pral fini e kim tande anpwen kim tande anpil moun ap di pase mwen mpa fè kòmsi gen atik mwen mpa fin konnen yo paske mpa etidye bagay sa yo anpwen. Si pou n pa ka gen yon sizyèm sans pou n wè kòman pou n jere vi pa nou. Pa ka viv devan je nou. Men nou gen efò pa nou pou n fè tou pa bò kote pa nou tou. Konnen yo pase m pa etidye bagay sa yo, konprann dwa, avoka, bagay sa yo m pa etidye. Dabò anvan ensekirite a, kidnapin nan pou konprann pou n ta jwenn yon solisyon. Sa k ap pwodui a la fòk nou wè e nou koute yo la. Fòk nou gen konsyans tou pou n wè Yo voye je yo, yo wè bagay la klè e yo konprann se pale yo pa pale. E tou lè pou yo pale a. Ka reflechi pou n pa ka gen yon sizyèm sans pou n wè kòman pou n jere vi pa nou. Sa vle di ke si nou pa sansib pou vi nou men jounen jodi a moun pa bezwen ap kriye pou nou non men. Ou konprann? Se adye pou yo di pou nou men yo pa bezwen ap kriye pou nou paske ou konprann sa nou fè, sa ou fè sou tè a se sou tè ou wè l. Antouleka rezidan pa gen lanfè lan syèl. Lan fè a soute al di. Tout moun wè kanprann kap fè yon ta de bagay anprann ki pa kwè anprann nan fè peyi ki kwè lan jere pouvwa ki kwè anprann nan jere klan m pa kache peyi nap tonbe lan nap toujou tonbe lan tyouboum sa nap tonbe a la e mandan map di w sa jan nou toujou panse pou nou fè bagay yo. Si nou pito nou reflechi bagay yo yon lòt fason, reflechi bagay yo yon lòt fason, paske si nou si leta peye nou di nou se leta, gen bagay nou pa ka viv devan je nou, men nou gen efò pa nou pou nou fè tou pa bò kote pa nou tou. Nou gen yon pakèt efò pou nou fè. Paske jounen jodi a, gen anpil nèg k ap kenbe zam nan geto e sou leta y ap kopye. Paske lè w gen yon leta bandi, ou gen yon leta vakabon, e sa w ap toujou jwenn ki pwodui. Lè w gen yon leta serye, Ki pran responsablite l lè sa w anpren w ap wè w gen yon peyi. Ou pa ka gen yon leta tout bagay k ap pase nan peyi a ou pa janm frape pye w atè ou pa janm chache yon pwenn vrèman solisyon an se rete gade se rete gade ou demen tanto demen tanto demen tanto chak jou nou fè yon dyalòg ki pa janm ankadre pa janm gen yon solisyon 3 mwa 3 zan kout bal nan vilaj 4 an kout bal anndan gran avni mezanmi men jounen jodi a anpwen prezidan manda w prèske pral fini e ke m tande anpwen ke m tande anpil moun ap di pase yon m pa fè kòmsi. Gen atik mwen m pa fin konnen yo paske m pa etidye bagay sa yo konprann dwa avoka bagay sa yo m pa etidye yo gen bagay tou konprann m pap janm konnen yo di manda w manda w fini m panse si manda w fini men gon pakèt bagay poul ta fèt manda w fini w ale m panse fòk solisyon sa ta jere dabò anvan ensekirite a kidnapin nan pou konprann poun ta jwenn yon solisyon jounen jodi a la lè nou voye je nou A vitès bari ap mache la a mesye fòk nou wè e nou k mete yo la a fòk nou wè e nou k mete sa kap sa kap pwodwi a la fòk nou wè e nou k mete yo la a fòk nou gen konsyans tou pou nou wè e nou k mete yo la a nou te chwazi pran bandi pou met nan cha pou al goumen ak gwoup gang ki pa gwoup gang nou men kounye a men kouman bagay la vire gen gen moun tou ou konprann ki voye je yo yo wè bagay la klè. E yo konprann li, se pale yo pa pale. E tou lè pou lè pou yo pale a, l ap vin twò ta. Lè pou yo pale a, l ap vin twò ta. Antouleka, mesye, yon sèl bagay m ka di nou, nou pran reskonsablite nou tande. N ap envite w abone kounye a.